Medam de nos jours gon mo yo di depi yo gen mennaj oubyen depi yo gen mari kelkeswa nèg la ka koze avè yo. Kèlkeswa nèg la ka wè nan yo, li yo gon mòd yo pataje nimewo yo, sòti avèk kèlkeswa nèg la, an konprenan ke yo pap twonpe mari yo, paske yo gentan konnen yo gen lòt moun ka pale avè yo jan yo vle, men anyen pap rive. Wi sa w panse de sa? Eske se yon bagay ki nòmal pou yon fi oubyen yon nèg li gen madanm? Ou gen yon demwazèl, yon madam, li gen mari, pou l aksepte nenpòt nèg pale avè l? Pou l aksepte bay nimewo l a nenpòt ki moun? Non.
Mwen menm de kote pa m, li pa fezab. Sa pa bon. Paske avan tou, ou pa fè l pou konjwen w lan, ou fè l pou ou. Ou respekte tèt ou avan moun respekte w. So, e pa yon sèvis w ap rann mennaj ou ke ou aksepte ret fidèl. Jounen jodi a, jodi a sujet du jour lan se Comment rester fidèle dans votre relation.
Kijan ou pral fè pou rete fidèl. Ki konsèy nou pote pou nou, ki ti pawòl, ki ti deba nou pote pou pou nou konnen kijan pou nou fè sa, kijan pou nou aji, kijan pou nou konpòte nou. Comment rester fidèle dans votre relation.
Reste fidèl dans une relation se pa quelque chose de si facile paske gen yon pakèt efò pou fè. Avan nou kòmanse nap di tout moun mèsi paske nou pat atann nou avèk tout moun sa ki tap abòne ak chanèl la. Nou 2 kont le mond.
Nou remèsye chak grenn moun endistenkteman ki pèdi tan yo, ki envesti tan yo, padon, Avèk nou, a tande nou, a konprann nou euh paske chanèl lan nou kreye l nan lojik pou nou pote konsèy pou chak grenn moun ki nan relasyon oubyen ki gen ide. Jèn kap vini, sitou pou jèn kap vini de nos jours, se pa fasil ditou. Avèk moun ki gen ide rantre nan relasyon avèk kèlkeswa moun nan. Donk se nan lojik sa a nou kreye chanèl nou 2 kont lemond la. E mwen konnen nou fè anpil efò, nou pataje videyo yo toutan, e nou toujou mete videyo yo sou stati nou, Whatsapp, Instagram, Facebook, TikTok menm se pa pale, paske nou gon fan ki ekstraòdinè sou TikTok. Nou remèsye chak grenn moun ki envesti tan yo pou yo abòne avèk chanèl nou 2 kont lemond la.

Donk, kisa sa vle di, mezanmi? Avan tou, mari m toujou di m yon ti fraz vrèman fetich, Evite miyò ke mande padon. Le jou le jou w bliye fraz sa a. Kaka voye.
Se konsa. Donk, se yon fason de parler. E, donk, m vle nou konnen, se pa du jour au lendemain ou leve ou di konsa, m ap fidèl. Se pa sa ditou. Ou pa fèl pou li ou fèl pou ou humm kòman te ka di sa non. Ou pa respekte jan w ye an pou li ou respekte tèt ou avan tou donk kijan pou yon moun rete fidèl nan yon relasyon mezanmi se kèlke choz de trè fasil de trè senpl men vrèman vrèman konplike lavi è konplike ok donk vwala. Avan tou fò fè sakrifis. Fò sakrifye w anpil anpil anpil. Reste fidèl dan dan votre relasyon. Fidèl se yon mo yon pakèt moun di. Souvan nou di li fasil pou fidèl. Jan madanm mwen sot di l la talè a, se yon bagay ki fasil, men l konplike. Mwen m pa t ap kouri di l fasil non paske. Bon mach a swiv. Gen yon antredman pou fè. Gen sakrifis pou fè. Tout sa k mande antrènman, se pa yon bagay ki fasil. L ap vin fasil wi lè w kòmanse abitye avè l. Paske pou w fidèl, sa mande pou w viv nan mond pa w la poukont ou. Kòm di nan mond pa w la, kòmsi mwen m avèk Kisha nou nan yon mond a nou de. Se sak fè nou rele chanèl la monde kont le monde. Se le monde ki anfas nou. Nou pa entegre anyen ki pou deranje kont nou an. Yon moun oubyen yon yon choz, yon animal, kelkeswa sa li ye a ki ta sòti pou l deranje koup la nou ap fayt avè l. Nou la pou n travèse e kraze tout obstak. Donk, nou toujou di kicha sa, evite miyò pase mande padon. Men la fasil la. Ou wè evite a? Manman m toujou di m sa. Ou wè depi w evite yon bagay, ou pap nan mède pa do demen. Ou wè depi w pa nan evite, ou lage nenpòt kijan, ou ap mède Guichard va di misye eskize m pa konn si sa t ap rive. E gade l gade l e wè ki lòt desen. E gade l wè li gade e li dezabiye. Apre l ap poze, apre m ap poze tèt mwen kesyon pou m ap di poukisa m fè sa a menaj mwen pa merite sa. Men avantan, avan te antreprann relasyon sa avèk moun nan, poukisa ou pa t mete w chita devan yon miwa pou w te gade w, pou w te pale avèk pwòp tèt ou, pou w pale avèk reflè w? Bat se yon bagay tout moun ka fidèl. Souvan m di kicha sa.
Men, se pa vle sèlman pou vle sa. Souvan m di kicha sa. Elle est tout ce que j'ai. M toujou mete l tankou pitit mwen, mete l nan fouk mwen pou m rakonte l, eksplike l lavi paske m gen plis eksperyans pase l, m konn deyò a plis pase l. M toujou di l e ke m pa pi bèl gason ki egziste sou tè a. M pa nèg ki plis konn pale sou tè a. M pa nan ki plis jèn jan sou teyat la. Donk, gon w moun w ap wè, gon, kòmsi gon nèg w ap wè, yon ti chèk, gad yon bèl ti gason. E li pito chaje bèl ti gason deyò. An imajine w, gad yon bèl ti gason w wè w di a, epi nèg sa konn pale. Li vin pale avè w, ou di a, se pa fè anyen m pale avè l, se pa fè anyen m ba l nimewo m, il suffit ke m konnen m gen GFL, m gen mari, m gen mennaj. Sa pap rive pou nou fon betiz. Men non, ditou ou pap. Ou kòmanse betiz la dè ke ou aksepte palabel la. Se sak fè m di evite miyò pase mande padon. Ou la pou evite tout nèg sou wout ou nèt. Mesye yo, nou la pou n evite tout fanm sou wout nou nèt. Paske otomatikman ou pa evite l, dega pral koze. E dès ke dega a koze ou pral nan pardon cherie m pat konn si sa tap rive excuze sa pap reprodwi ankò donk sa son problèm m toujou di Kesha sa m la pou m ede l ede l nan nenpòt ki kontèks si l gon bagay li santi ki ka rive vin pale avè m paske map ka moute moral li map ka mete l nan dwa chemen se se konsa pou fidèl li parèt fasil jan yo renmen di l deyò a men pa fasil ditou. Ou konn gen 20 tan, 30 tan, 40 tan, 50 tan de maryaj apre ou tonbe ou enfidèl. Sak fè sa paske ou rive yon moman ou pat evite. Depi ou evite, fasil wap ka rete fidèl. Men depi ou pa evite.
Fasil kilòt ou ap desann. E depi kilòt la desann. Paka voye. Yo te rajoute yon bagay? Wi,
ki pa twò twò gran choz, paske m avwe ke mesye a pran sijè a nan men m mezanmi. M admèt sa. Bon mezanmi, jan mari m di an, chaje, chaje obstak ki deyò a. Se pa vle pou vle fidèl, se pa chwazi ou chwazi fidèl non. E men, bon moun di moun ki nan relasyon se pa obligasyon pou konjwen ou, se obligasyon pou ou, pou moun respekte w, pou moun toujou gade w avèk yon fyète, pou toujou kenbe tèt ou dwat. Medam yo deyò a, tèt nou bese konsa, men omwen mezanmi fon ti leve l. M pa di nou met kikit pou n leve l, men nou ka leve l. Mete, mete nou chita epi.

Men lèm konnen li ka manti men lèm konnen li ke petèt li ka banm verite sa seli ak bondye ki pral konnen menm konnen lap banm verite depi nou gen e pratikman yè ap fè nou 1 an 7 mwa avèk 11 jou an paske jodia se son lòt jou li ye yè te ba nou 1 an 7 mwa jodia fè nou 11 jou anplis pandan 1 an 7 mwa sa.

Pi bel kòk gaston. Ok baby eske pandan 1 an 7 mwa a ou pa kòm si pa gen anpil efò ki fèt pou di e ke eske l te osi fasil pou fidèl pandan 1 an 7 mwa a? Eske kòm si ou pa jwenn moun sou wout ou ou te anvi bay nimewo men le fè ke ou konnen ou respekte tèt ou e ou gen yon angajman. Anveyè tèt ou e anveyè konjwen ou. Bon lign pou m swiv egzakteman. Chaje bèl ti gason k toujou ap mande m nimewo m k ap pake machin pou yo pale avè m lè konsa kisa m fè m pa kanpe pale avè w m jis di nimewo w paske silans vle di yon pakèt bagay le moman ke mwen vire do m pa okipe yon moun moun nan gentan di shit moun sa Kèt, li gen diyite. Sa pral depann de si gason an gen sèvo wi. L ap di sa wi. L ap di se pa yon fanm pou moute sou li fasil. Mwen menm, si m son, si m t yon fanm m t ap pran liy mwen dwat. Jounen jodi a m p ap ba nou manti, si te menm m te ka pete plon sou li. Men, d'une autre part li pa merite sa. But m pa sipoze fè sa, paske respè m pou tèt mwen m respekte sa. E demen si Dye vle tou fòm di nou sak fèm plis fidèl nan vim poum ka yon egzanp pou pitit mwen paske san nou kache m vle yon fi yon gason paske sim pa kenbe tèt mwen dwat demen si Dye vle ou pral rele pitit mwen ou pral di konsa a men kijan manmanm te ye lè konsa lèm pral pale avèl kijan pral reyaji avèm lap di way manman poukisa m pa vle fè sa pandan setan lòt fi jèn ou te konn fè plis ke sa nan m pa janm m pa vle sa repete. Premye bagay ou dwe toujou sonje respè. pour soi même. Depi w respekte tèt ou, tout bagay ap vin fasil. M ap mande kisa pou l respekte m? M mande l la a. Men la a m pa janm di l on fwa fò l respekte m. Men m di kisa sonje respekte tèt ou. Paske otomatikman w pa respekte tèt ou, Yo pral ri, yo pral griyen dèn sou ou. Menm nèg k ap ba w pawòl k ap di w li renmen w lan, men lefètke l konnen w gen mennaj oubyen w gen mari, l ap di w wè ti pitit sa a ki ap pran pòz li renmen mari l, li renmen mennaj li an, a li fè sa deja. Don. Jazz fetish a mwen vle konnen l. Se menm jan pou mesye yo tou. Mesye, respekte tèt nou avan nou respekte madanm nou. Ha, se pa sèl nou menm ki konn di nou manje yo non. Medam yo konn di yo manje nou tou. Konsa? Soyez fidèle dans votre relation. Bay tout ou menm. Sakrifye w pou w rete fidèl nan relasyon w lan. Pa pou ou non, pa pou li non, men pa bliye gen moun k ap gade nou tou. E menm lè e ke nou konnen kèlkeswa sa ou fè y ap toujou pale w mal, men lè w kenbe tèt ou, ou fyè. Menm lè moun pale w mal ou di sa pa fè anyen, sa pa fè mal paske m konnen kiyès mwen ye. M konn ki mesaj m pote, m konn ki mesaj m veyikile.
Ya, donk swaye dè modèl nan sèt sosyete la. Soyez modèle dans cette société. Soyez modèle dans votre couple. Soyez modèle dans votre pays. Soyez modèle dans votre quartier. Donc, depi ou se yon modèle, anpil moun ap swiv ou. Jounen jodi a, se vre nou jwenn moun ki pale nou mal wi. Malgre wap toujou jwenn moun kritike w, menm si wap fè yon bagay ke ki vrèman enpòtan, wap toujou jwenn moun kritike w. Kit li te bon, kit li pat bon, se konsa menm, la race humaine.
Menm Jezi yo di kite. San pou san Dye, li pase sou tè a, li jwenn moun pale l mal, kritike l, bat li, pann li, men pa nou. Si si Jezi ki te san pou san Dye yo te fè sa, n ap toujou jwenn moun ki pou pale n mal, n ap toujou jwenn moun ki pou kalomnye nou, n ap toujou jwenn moun ki pou voye wòch dèyè nou, men lè w respekte tèt ou, lè w fidèl avèk tèt ou, Lè w kenbe dignite w. M gen yon bagay tou baby, lè moun yo fè erreur yo toujou di l'erreur est humaine. Mais c'est quoi cette sottise? L'erreur est humaine. Sa se pawòl tout nèg tout fi ki enfidèl. M pa ka konprann sotiz sa lè yo di yon moun li l'erreur est humaine.
C'est quoi ça?

Depi m konnen kijan enfidèl avèm map kitel paske lè map pitit fi lap kitem tou wi lap kitem tou paske etre fidèl pou Kisha son bagay ki ta sipoze parèt fasil paske m bal tout konsèy yo m bal tout astis yo m bal tout pyèj ki genyen m bal tout may ki genyen donk. Li konn kijan pou l evite, depi l evite tout bagay ap parèt fasil. Men otomatikman ou pa evite, sonje sa, mo kle a, e sa se dikton manman m toujou ban mwen, sa se pwovèb manman m te toujou ban mwen, evite miyò pase mande padon. Depi w evite, anyen mal pap rive. Depi w evite sòti avèk yon nèg ki pa mennaj ou, ou pa ka twonpe mennaj ou. Depi w evite pale nan telefòn avèk yon nèg ki mennaj ou, ou pa ka twonpe mennaj ou. Depi w evite, mesye yo, depi w evite pale avèk yon fi nan telefòn ki pa mennaj ou, ou pa ka twonpe mennaj ou. Depi w evite sòti avèk yon fi ki pa mennaj ou, ni pa madanm ou, ou pa ka twonpe madanm ou, ou pa ka twonpe mennaj ou. Donk, se evite. Sa se mo kle a. Depi n sonje sa a, depi n sonje evite, n ap sonje respè pou swa menm. Pa respè pou Kisha, pa Kisha gen respè pou mwen, men l gen respè pou tèt li, mwen gen respè pou mwen. Otomatikman ou respekte tèt ou, Li fasil pou fete. M konnen nou pap janm bliye mo sa a, fraz sa a. Kwè lè nou fidèl. M pa pral manti, m viv byen, m viv alèz. M pa jwenn moun k ap fouye pye, k ap di m ki chavire retounen. Li onzè di swa, ap di m ann soti, zanmi ap antre m nan twip sesi. Talè m ap tande zanmi pa rantre lakay yo. Mwen te revi. Depi lè m te wè yon zanmi ta bèl, m te renmen soti anpil. E pi fò zanmi m se te pi fò zanmi m se te zanmi gason paske m pè pi gwo tay. Le moman ke m aksepte l antre nan vi m, m bay tout moun vag. Li, se pa t yon bagay ki fasil. E jiska mètnan dèfwa m konn anvi soti. M pa anvi soti ak gason men omwen m gen de twa zanmi medam m konn anvi enjoy mwen. Sa sè si. Men la rezon pou lakèl ke m pa fè sa. Paske m konn deyò a pa bon. Talè w ap tande, m te soti, m vin gon tanperaman ke m pa t genyen. li gentan met nan tèt li ke m t avèk yon moun bagay non m jis evite trik sa yo men se pa yon bagay ki fasil. Baby, deyò a tout moun ap met pyèj. Si w menm ou pa met may, ou deja tonbe nan pyèj yo. Ou bay menm Eddy Kisha. Ou wè depi ou fidèl, ou tèt frèt, ou pa nan kè sote. E ou wè avan Kisha, san vou kache, avan Kisha, telefòn mwen, kè m te toujou ap sote pou li. Depi telefòn mwen tonbe nan men mennaj mwen, ex mwen yo, M te toujou nan kè sote paske m konnen telefòn nan pa katolik. Paske m konnen m pap ka ba w eksplikasyon ki valab. M di kicha sa? Wè depi w enfidèl, tout ti bagay fè kè w sote. E w toujou gon eksplikasyon w ap bay. Ou toujou gon manti w ap kreye. Men lè w fidèl, kèlkeswa sa k pase a ou di men sa k pase, men sa k pase, men sa k pase. Avèk tout.

Pa janm gen vòl ki fèt san fay mesye kap enfidèl yo medam ki enfidèl yo padon sim di mo sa paske m la poum fòme nou m la poum pote eleman de repons pou nou wi men m la poum pote solisyon m pa la poum vin avèk pwoblèm ou wè lè w enfidèl ou tankou w vòlè e pa gen vòl san fay toutan m di kicha sa kèlkeswa jan w enfidèl la kèlkeswa degre enfidelite w kèlkeswa smat ou smat nan enfidelite a wap toujou kanmenm wap toujou kanmenm bliye yon bagay paske pa janm gen yon vòl ki fèt san fay ap toujou gen fay kanmenm e sitou lè w jwenn yon vòlè parèy ou se sur ke lap gen vòlè e m toujou di kisa sa se yon bon vòlè ki bon lòt vòlè se yon bon mayè ki bon yon lòt mayè se yon lòt enfidèl ki gen yon lòt enfidèl donk. Veye a sa, Swaye fidèl nan vo relasyon. Depi w fidèl wap tèt frèt. Anfen, se te sijè a sa jodi an. M te renmen sijè a mwen menm pèsonèlman. E paske m te re, dè ke sa ki chat vin avèk sijè sa. Dè ke l vin avè l, m di waw sijè a bèl. E s on sijè pou n pataje avèk le gran piblik. Kòman reste fidèl nan vòt relasyon, dan vo relasyon kanmèm. E lè w fidèl ou koze. Ou anpè, ou viv anpè. Se kòmsi m te mouri, m ap glase, m pa gen okenn bagay k ap toumante m. Èske w konprann m la? M anpè, mwen lait, m fè sa m vle. Vous devez être fidèle dans vos relations. Se te Jefferlin Guichard pa bliye avan nou ale sonje abòne, sonje Ti pous la silvouplè se trè enpòtan.
Like, sonje. Kòmante yo.
Enpòtan wi, pataje. Depi n pataje l, chak pataj nou fè se yon benediksyon anplis ke nou genyen. Jounen jodi a chanèl la a plis ke 1000 abòne, waww. Se, m pat janm espere sa, m pat janm konte sa. Anvan n ale mwen gen yon ti anons pou m fè mezanmi ki trè enpòtan pou mwen. N ap moute sou Instagram, n ap make Florimekòp, Wi sa se super enpòtan. Super super enpòtan donk m pa bezwen fè yon yon um video pou sa so m jis te vle pataje l nan nan yon video map fè sou YouTube. Se kont Instagram pam paske mwen se makeup atis donk lap vrèman enpòtan pou mwen pou nou um abòne avè l. Tout sa lap bon pou mwen anpil. E inbox mwen pou nimewo telefòn nan paske m pa vle pibliye nimewo telefòn paske m konnen gen anpil gason dèyè m e m jis pa vle fè sa ok so ale sou instagram nap jwenn paj lan ki se nap tape Florie makeup ok. Florie a avèk y. Silvouplè FLORY. Florie makeup artiste. Vwala.
Dakò? Mèsi bokou mèsi amò mèsi mèsi bokou. Madanm mwen te vle fè pase anons sa a ke l se makeup atis pou Mega Pro Studio.
Ah wi. MPS an aksyon. Mega Pro Studio se studio ki fè, youn nan studio ki fè pi bèl foto nan rejyon yo.
E nou toujou wè nou pibliye foto yo. Le photographe c'est moi, le directeur c'est moi. Nou travay de konsè, madanm ap mouche. Li se makeup artist, mwen se fotograf, mwen se video maker osi. Donk nap jwenn Megapro Studio Tabar 27, rue Dignité, numéro 68, a kote Le Joie Hotel. E nap jwenn nou sou Instagram, nou sou Facebook, nou sou kèlkeswa kote a wap jwenn li. Ou jis moute sou Instagram epi ou tape Megapro Studio.